kilè la polis fè nan no wè gon on nom la ki se prezidan ka pete ya epi map gad nèg yo betizè wi kounya map tande nèg ka pete yo kap pale epi mal rale yon ti achiv epi mal chire yon ti achiv mdi o M tande nèg yo anonse la, 18 me pa ka fèt Akayè, bon, pa gen posibilite, fòk yo ta mande Viv Ansanm otorizasyon. Kounye a m tande se nan Nò. Atansyon! E pi gen yon kout filè lapolis fè nan Nò, èske se koyensidans? Ou byen jisteman, se te nan kad preparatif k ap fèt pou kontwole tèren an. Yo rele m Theriel Thelus. Se pa dat m ap denonse malandren sa a. Finalman lapolis pran l. E se sa travay nou an. E se sa pafwa wè lè m di w mwen dekouraje a, se paske jisteman, Enfòmasyon m pral pataje avè n jodi an, se sa t fè kè m kontan nan kad travay pa m nan. Lòske mwen bay yon enfòmasyon, mwen vini ak de zeleman pou m pwouve sa m di an, e lapolis fè swivi li sipoze fè. Sèl moun ki pap kontan se viv ansanm ak alye l yo. Mesaje yo, yo pap kontan. Men nou menm nap kontan paske nèg sa yo fè peyi a mal anpil. Lapolis nan nò te tap pale avè n branche radyo aswè a n salye Star FM nan nò 96.1 Star FM TT pral pale ak nou epi m pral fè n tande 2 son. Ou wè jan misye ap pale avè n la a, bagay nèg saj! Eben se yon towo gwonde t nan men nou an. Misye pa ti gason wòwòt. E an tout lojik, misye te ka menm pa la nan men nou ankò. Misye pa pote kanson l pou bon twèl, pou bèl twèl. Map vin sou li talè. Paske achiv yo enpòtan. Menm jan m di w Fritz Jean, m ralonti achiv pou li. Paske menm Fritz Jean sa a, ki byen sye genyen nan entansyon l pou yo ta selebre fèt drapo a nan Kap Ayisyen. Nou sonje sou Ariel Henry sa te fon veritab deba. E malgre Fritz Alphonse Jean, m kwè misye e nèg nan Nò, misye pa t dakò, misye te voye pye. Misye te kritike pouvwa Ariel la alepòk. Misye te menm pale de drapo de la divizyon. E jodi a, misye nan tèt pouvwa a, vwala ke misye pa gen chwa. E se sa wi la politik. Politik la li bay tèt chaje wi. Menm sa w t ap kritike dans le passé, vwala ke ou vin nan pozisyon kounya, menm sa w t ap kritike w pa t vle a, ou pral oblije fè l. Malerezman. Eske n konprann reyalite a? Donk nou pral gade sa. E pi euh, aprè midi a m swete Bondye fè nou jwenn yon ti espas pou n fè yon ti rive sou mesye a Maître Renan Hédouville. N ap n ap jwenn espas la. Paske misye entepo pou mwen. E dayè rezon fè ke mwen pa t. Kou pale sou dosye Renan Hédouville lan, paske m di nou, lè w ap fè de emisyon sa yo, genyen jisteman yon seri de ti achiv ki enpòtan pou pèp la. E tout medya t gen gwo ekout yo, yo dwe fè sa. Nou pa bezwen ban m kredi kòm machasuiv la non, men fè l pou peyi a. Fèl pou peyi a. Gen dosye nap trete, si w jwenn yon ti achiv, rale l. Paske se yon sosyete ki bliye vit. Ou pa wè jodi a nou gen yon sosyete ki plis ap bay gang ochan, onè, atansyon. Paske yo bliye vit. Menm si yo te fèk sot touye manman yo, papa yo, yo kriye pou yon semèn, de semèn pase, twa semèn yo bliye sa. E sa t fè wè mesaje gang yo alèz konsa sou rezo sosyal yo, sou TikTok an patikilye. Paske n son sosyete bliye vit. Eske w konprann? On vagabon ki ap voye mesaj ba yon gwoup teyoris an Ayiti k ap destabilize tout yon peyi. Manman w, papa w, sè w, frè w, kouzen w, kouzin w tout ap viktim. Si w pa nan gang, kòman w fè nan moun sa a? Se paske ou fè pati d'une association de criminels, association de malfaiteurs. Epi nou twouve ke se nòmal, se lojik. Alòske nou pran pòz nou renmen Ayiti, se mantò. Se mantò. Se mantò. Sa vle di ke se sa t fè jisteman gen bagay ke pou n di. Enben, lè nou vin a ti achiv yo, Carline Durandis, sa pèmèt nou reflechi Yves Théodore pou n gade ki kote n prale ba nou dezi. Ok? Se enpòtan. Donk, nou pral gade sa talè, men nou pral fon ti refleksyon aprè midi an, se otou de sa w wè nou di an titre, enben, la corruption E se sak fè nou pa ka bliye dosye sa a, dosye Renan Hédouville la. Paske mwen di l e son verite li ye, mwen di sa an titre, koripsyon byen sur nan aparèy leta a se youn nan rezon enben nou pa ka devlope Paske a fòs ke gen koripsyon nan leta a, gen yon bagay ke mwen pale anpil sou li ki rele enpinite, ki donk absans de jistis. Se lenpinite. paske pa janm gen egzanp ki trase, on nèg vin nan leta l vòlò, li vòlò nèt, paske l konnen pap gen swivi. E sa t fè, kounye a w wè, ou vin twouve w nan spiral, granmoun ap vòlò, timoun ap vòlò. Sa vle di n pa konn ki kote n kanpe, n pa konn ki kote n gad. Timoun ap vòlò, granmoun ap vòlò. Apa kounye a, y ap denonse nan rapò ULCC a la, n ap pale de Mèt Renan Edouvil, pwofesè de karyè etsetera, ke non l ap site nan lajan leta ke l ta mal jere, alòske yo pran ti jèn yo mete l pandan 3 mwa, ki poko menm gen yon bon 3 mwa non. Epil gentan ale poul depatcha imigrasyon ki se Stéphane Vincent jenn gason trè konpetan etc anpil diplome anpil plome anpil konesans aloske kisa n konstate jenn yo yo itilize konpetans yo pou yo vòlò pi byen pase ansyen yo paske yo menm yo eklere sa k fèm di nèg mwen m pa eklere ou pa wè nèg ap kritike m pase m se nèg fèy se nèg andeyò m ye. Kòmsi pou kote m soti andeyò pou m ta rive la pou m ta vin fè lèd? Rete! Eben, nan twò eklere nèg yo tonbe nan vòlò. Depi ou twò eklere kounye a, ou pa wè yo kòmanse ap mare yo la a? Sa di, nan twò eklere yo vin tonbe nan vòlò. Eben, nèg yo itilize kapasite yo, konpetans, konesans ke yo genyen. Pou nèg yo pirate pwòp sistèm ke yap jere. Son bagay grav. Sa pi grav. Tande, vòlò pwofesyonèl sa yo pi vòlò ke Izo ak Ti Lapli. Yo pi vòlò wi. Pou nèg nan sèlman 2 mwa, soti Oktob pou rive Desanm, Pou gentan pri ta leta plis pase 3 milyon e se nan echantiyon. Sa di se sa yo wè gen yo pa wè. Paske youn nan bagay ke mwen anpil nèg ki ap tante, bon, yo pa ka parèt tout kò yo men yo kap tante bwose bala pou defann misye, se kòm kwa 3 milyon goud la son pitans. 1. Se sur le tan. Se konbyen tan l fè l fè 3 milyon de goud la? Se plis sa, se anviwon 4 milyon nan mwen, nan mwen de 3 mwa, kidonk nan 2 mwa sèlman. An n di ke nèg sa a, puiske n te, nou ta vann li kòm nèg ki pi serye, pi kredib, li te fè ennan nan leta, nèg sa a tou prita leta, li fin anba w peyi a nan ennan sèlman. Se nan 2 mwa wi l fè lajan an. Kounye a lòt bagay, ki kote l fè lajan nan leta, lajan taks pèp la. Se sa pou gade. Menm si l te yon santim, depi se lajan leta l vòlò, se lakoripsyon, se anba kòd pou l ale. Se sa bagay lan ye. Depi gen prèv, gen evidans, se anba kòd. E se kalite, se egzanp ki pa janm trase te fè nou nan eta sa. Paske sa k rive, son kestyon de ti kolòn. Bon genlè lèm di ti kolòn nan l deranje m m tande gen yon nèg la ki fache li tonbe joure m di m betiz ti kolòn lè yon nèg gen ti kolòn ou pa konn sa ti kolòn vle di sa di ti gwoup pa w ti klan pa w bon kounye a sanble m pa ka di ti kolòn nan papa m tande ti kolòn nan gen mèt enben mwen lè m di ti kolòn m ap pale w de ti kolòn moun ti gwoup ti klan e sa ti e nèg andeyò m ye ti kolòn lè yo di w nan ti ko ou gon ti kolòn moun avè w sa di w gon ti klik moun yon ti klan enben e sa k rive la wi sa vle di ke Nou vin twouve nan yon sosyete kote ke preske tout voum se do, pa janm gen egzanp ki trase. Sa di lè yon nèg pandan yon ti tan, 2 mwa sèlman ou gen tan pri ta leta nan nivo sa. E si w ta fè 1 an, 2 zan nan leta. Alòske ou pretann ke w se nèg ki plis serye. E ou wè dosye Renan Hédouville lan, li pèmèt mwen konprann nèg ki nan leta pi byen. Depi yon nèg ap goumen Pou yon pòs li pa vle kite l, siveye l. Se swa li nan vòlò, oubyen l ap eseye pwoteje dyòb la yon fason pou pa genyen pouswiv kont li. Paske l konn kisa l sot fè. Li ta swete si l pa rete se ekip pa l ki rete pou yo pa pouswiv li. E se sa k sot rive mèt Renan Edouvil la. M pral fè n tounen nan, m pral tounen ak yon ti achiv pou nou. Sa di pou jan misye pale anpil pou l pa kite djòb lan, kiyès ki ta imajine jodi a non l t ap sòti nan yon rapò koripsyon nan ULCC? M di w peyi a vin difisil monchè. Rete nan peyi a difisil. Trè difisil wi papa. Trè trè difisil. Sa a di, lè w rive nan sitiyasyon sa epi w ap di tèt ou men, ki èske w ka fè konfyans? Èske, eben, pa gen moun nan peyi a ke n ka fè yon minimòm kredi? Men byensi gen moun. Men, Wap pran tan pou jwenn yo. E wap pran tan. Wap pran tan anpil Adiles Morancy. Paske se la problem nan. Se jwenn moun nan. Gen moun ki la. Men nou pa forceman konnen yo. Paske tout sa nou teste ou bien nou di a an gade nèk sa m panse bon moun li ye. Aloske kou l rive l fè nou wont. Li fè nou wont. Bon ou pa jann sonje tout rezo a la tap vann nou Mario Andresol. Ou janm tande l? Dènyè fwa nou wè Mario la e chante e atis li ye kounya e chante lap chante wi. E chante lap chante mizik damou wi mizik sikre kè wi. Ou konprann pandan kenskof ap kraze wi. Kenskof ap depatcha nèg yo nèg yo e masak yap kontinye fè kenskof wi. Epi wè nèg yo ap pase n nan betiz, y ap pase n nan tenten. Men jan m di nou an sè ke tout sa k ap fèt Ayiti se paske pa janm gen egzanp ki trase. Jou gen egzanp ki trase, n ap sezi wè kèlkeswa nèg ki vin nan leta l ap pran men l. Ki sa ki koz yon jenn gason pa egzanp, yon jenn fanm, l al nan leta olye l travay pou peyi a se vòlè l al vòlè. Se paske jisteman, pa t gon egzanp ki te trase sou moun ki te devan l lan. Moun ki te avan l lan, si yo te trase yon egzanp sou li pou papa koripsyon, pou papa vòlò, papa kowonpi, koriptè, m ba w garanti l t ap pè. Paske se prensip lavi a wi. Kisa k fè yon timoun k ap jwe, li wè yon lanp, nou konn wè lè pa vè yo, Mpa konn si nou toujou itilize yo. Epi li touchel yon premye fwa. Li konstate li cho. Li gen anpil chans poul pa retounen touchel ankò. Paske l gentan pou fon premye esè, li wè li cho. Ou konprann? Li gen anpil chans poul pa retounen al nan vè ankò. Depil wèl limen. Ebyen ou gen lapè wi. Sa di, si w wè nèg la li nan leta a, li vin l ap vòlò, ou chanje l ou mete yon lòt, nèg la vini l vin vòlò pi rèd, se paske pa gen yon egzanp ki trase, se paske leta konfòtab ak moun k ap vòlò. Ebyen, puiske leta konfòtab avè l, e kounye a nou vin konstate ke sosyete a vin kòmanse ap konfòtab tou ak vòlò. E sa se yon bagay ki grav. Fò nou repanse sosyete ayisyèn. Carl Noël, paske m di n sa plizyè fwa, lè m t ap grandi, m pa t janm konnen vòlò te sou moun non papa. M pa di w nan katye a lontan, lè yon nèg se vòlò, sa di ke se akizasyon yo te lage sou ou men vòlò, vòlò rete vòlò. Yo mete w anba kòd, arete w bagay pou vòlò. Vòlò se vòlò. Tande non. Nan katye sa, depi non w te site nan vòlò. Men m on vye rèv ou pap ka fè la non. Si w ta remake, Carline Durandis gon bèl ti pitit fi nan zòn nan. Epi w al, w al file ti fi sa. Pou w al pale ak li. Ou konn sa Carline fè? Dayè otrefwa papa pat gen bagay whatsapp, telefòn an e konprann, vip vip plap plap epi bagay yo fèt. Se paran yo t chita pou kontwole ou, pou pale ak ou, donk eske yo ka kòmsi fè w wè ak ti jèn fi a? Si w wè l fè yon ti kwaze anba ti pye bra, se kouri kouri pre bay. Men ti pye bra a bò lakay la. Ti pye bra, depi w wè w wè w anba ti pye bra, se kouri rapid rapid. Rapid rapid. Pafwa nèg lapli ap vini. E sa k dwòl la, si w wè. Dayè, lè w rive lakay la. Lapli konn ap tonbe men ou poko gen aksè pou rantre sou galri a. Ou poko gen aksè. Ou konprann? Ti pitit la vin rete sou galri l, lapli ap tonbe epi wap mouye ou menm deyò a. Wap pale avè l wi anba lapli a men ou poko gen aksè pou pile galri a. Ou poko gen aksè sa a. Ase talè kou gen aksè galri wa tande w nan salon, kou nan salon tande w nan chanm epi deblozay. Pa gen bagay konsa monchè tande non. Kounya fòk Carline Durandis mete w chita pou l rele w pou l pale ak ou. Kòman w ye menm?

Enben, Wilson Joseph, ou konn misye? Wi, a, se kouzen m, kouzen m, wi, men se kouzen lwen. O, kouzen lwen? Ok, men se menm Joseph la. Wilson Joseph, Vency Joseph. Maxon Joseph. Epi, sa w tande a la, papa? Ou sou wout pèdi fanm nan, wi. Epi yo di ok pa gen pwoblèm non, e nan fè kòmè a pale ak ou. Epi yo fè misye ale, nan lespri pa w ou panse w ka bon, ou pale ak papa, epi w ap gen tan konnen. Mo Jozèf la sèlman, non Jozèf la sèlman w di a, kounye a l gen tan di w tande non pitanm. Ti nonm sa di m li rele 26 Jozèf. Èske w sonje Mesye t ret anlè a anlè a lontan lontan lan tè a wi papa se anèl joseph wi se ansyen tontonl ooh ansyen tontonl nou pat konnen ou pa tandel diw li se wilson joseph se kouzenl menl diw se kouzen lwen wilson joseph se lanmò san jou wi kounya se kalite fanmi sa w vle vin met anndan kay la relasyon kraze. Relasyon kraze plat. E eh ben, pa mwen non, se moun pawol. Relasyon kraze. Donk se koun ya bagay yo vin fasil fasil. Otre fwa m dou lon neg soti, kom si, fanmi an, on grenn, on swi, on kouzen jèmen non fanmi konn gate tout on bagay wi. Paske se kounya m wè ayisyen vin eklere yo sou moun, vòlò ap mache sou yo, yo nan vòlò, yo nan mafya ansanm, yo ap brase, ou tye, vòlò ap fè moun moral, yo sou rezo sosyal, mache kase ponyèt moun, etc. Epi ou wè yo ap ba yo ochan, y ap ba yo odyans. Se kounya vòlò sou moun. Nan tan lontan depi yon nèg yo di w se vòlò, ou pridan. O fanmi sa, mwen m pap rantre la. Paske m di nou atansyon. Gen anpil nèg jodi a ki sou rezo sosyal, kap pran pòz moralis, gwo zafè etc. Al tcheke pase yo wap konnen. Se yon ekip ansyen vòlò depi nan lekòl klasik. Kap mache vòlò bagay moun, foure dwèt nan pòch moun. Sa di yo toujou gen san vòlò a. Men kòm sosyete a kounya vin ouvri pou yo etc. Epi yo konprann. Yo fon ti relax. Paske yo pa konn kòman bagay yo ka vin ye. Se kounya vòlò vin sou moun. Nou vin gon sosyete ki pa sanksyone moun. E se sa ki kraze Ayiti. Paske koripsyon n ap pale a, se paske nou dakò koripsyon an, nou ankouraje l paske nou ankouraje vòlò. An n pran egzanp, Michel Martelly konfime l son vòlò wi. Ayisyen vote l wi. Depi lè sa m wè n vann nou livre peyi ak vòlò. Depi lè sa m di n peyi a fini. Michel Martelly, ansyen prezidan, e pa mwen non k ap fè pawòl sou li. Misye nan yon emisyon avèk yon jounalis ki te rele Carl Fombrun, misye mouri pa lontan la, ke n salye depa li. Misye konfime l s on vòlò. E pa mwen non, Michel Martelly. Misye konfime l se yon vòlò. Malgre l konfime l se vòlò, Ayisyen vote l kòm prezidan. An plis de sa, tande, men e pa mwen k di sa. Edo Zeni, w ap tande la o, bon w rele emisyon an. Tande Edo. E pa mwen k di Micky vòlò non. Se misye k di l se yon papa vòlò. Se pa mwen. Paske mwen wè nou minimize. Kòmsi zafè vòlò a. On nèg ki konfime l se vòlò, on nèg k ap travay nan konpayi k ap vòlò kamyon konpayi a pou al fè kisa souple? Pa pou al lekòl non, pou l al fimen krak. Kounye a, nou tèlman vin konfòtab ak vòlò a, Ayisyen mete l prezidan. Kounye a, nou tèlman konfòtab ak li, li jwenn pasè, ti anakè, ti blofè, kap tante resusite l sou rezo sosyal kòm bon sitwayen. La gon pwoblèm. Gon pwoblèm. M pa konprann bagay sa paske mwen menm mwen di w nan tan lontan, bon se ti moun ayè m ye, men zòn bò lakay mwen paske m di w se pòtoprens wi kòm si rejyon men misye pa nan pòtoprens.